Prezidan Donald Trump li menm revoke Sekretè Sekirite Entèn nan Kristi Noem nan dat 5 Mas pase a la e nou wè sou rezo yo tou anpil nan nou kap gade la anba bilten nouvèl sa anpil nan nou te fete sa ki debouche chanpagn sa ki fè fèt paske yo revoke Kristi Noem ki se senbòl vizaj sa moun sa ki tap fon represyon kont imigran yo li tap evidaman fè. Sa ke politik amerikèn nan, bòs li, Donald Trump, te di l fè. Antouka, Donald Trump ki se bòs li, revoke l jounen jodi a. Sa ki fè, sa ki fè de li premye manm kabinè sa a, kabinè Donald Trump lan, ki revoke pandan dezyèm manda Donald Trump sou pouvwa a. Donald Trump te anonse chanjman sa a sou rezo sosyal li yo. Li te nonmen, pou ranplase l, senatè Oklahoma a, ki rele Markwayne Mullin, kòm ranplasan Kristi Noem, jisteman. Ann gade rezon pou revokasyon Kristi Noem nan. Men Christine Noem te fè fas ak move reyaksyon tou lè 2 pati politik yo pat renmen reyaksyon l ou di mwens yo te reyaji trè mal aprè ke ajan DHS yo te tire nou sonje sou sitwayen ameriken yo pandan operasyon imigrasyon nan Minneapolis notaman yo te tire nou sonje Renee Good yon dam ke yo te tire e kareman yo te tire l nan machin li pandan machin nan tap deplase epi nou jwenn ke gon lòt mesye ki rele Prepti si n sonje non li mesye sa tou yo te tire l ajan ice yo te tire l. Donk se youn nan rezon ki fè ke 2 pati yo konbine yo pat fin twò dakò avèk travay Kristi Noem tap fè. Lòt rezon yo se tou pou youn kanpay piblisite ke Kristi Noem te fè pou ajans DHS yo ki koute leta ameriken plis pase 200 milyon dola e Kristi Noem te deklare ke Donald Trump te apwouve ke l tap depanse kòb sa li te apwouve 200 milyon dola sa pou pwopagann ke l tap fè Pwomosyon, pwopagann, marketing si w vle rele l konsa. Men Donald Trump te nye sa. Epi avèk yon fèmti DHS la ki ki akoz ki lakoz gwo diskisyon ki genyen nan moman la sou bidjè ki mete 100 mil anplwaye leta an koje tanporè. Nou sonje nou te di w sa deja, gouvènman ameriken an eben li fèmen pasyèlman toujou sou kesyon bidjè lajan ke DHS mande pou l ta genyen plis lajan pou l kontinye fè travay represyon imigrasyon li. Kongrè a te kesyone Kristi Noem sou taktik agresif sa yo pou l jisteman, daprè li, se respekte li fè respekte l ap fè respekte lalwa imigrasyon men manm Kongrè yo twouve ke taktik yo te trè agresif e trè represif epi tou gwo depans lajan ke ajans lan t ap fè avèk obstriksyon nan ankèt enspektè yo t ap mennen enspektè jeneral la t ap mennen e Kristi Noem te fè obstriksyon pou ankèt la kapab mennen. Donatyon te rapòte ke li te fache anpil poutèt temwanyaj jisteman ke Christine Noem te fè devan Kongrè a. Eben, li di ke sa te vin kreye de pwoblèm entèn ki te vin lakoz, eben, gwo pwoblèm. Temwanyaj, depozisyon sa ke Christine Noem te fè devan yon komisyon nan Paleman Ameriken an. Men Christine Noem pa kite gouvènman an, fò nou di w. Li pa kite gouvènman an nèt, yo revoke l, se vre. Yo chanje l. Yo chanje l pou vin ba li yon lòt pozisyon. Fò n konprann byen, Se vre li pa nan menm pozisyon an alatèt DHS ki li menm te alatèt ajans imigrasyon sa ki rele ice kap mache arete moun, depòte moun toupatou. Yo chanje l, li toujou nan gouvènan nan gouvènman ameriken an, li vin pran yon lòt pozisyon e fwa sa li nan yon lòt pozisyon kòm anvwaye espesyal pou pwoteje enterè ameriken yo. Se yon nouvo wòl sekirite nan emisfè lwès la ke yo mete sou pye. Donk yon nouvo biwo ke yo fè e se li ki alatèt biwo sa a. Moun kap ranplase Christine Noem nan kounya la nou pral pale w de li se Markwayne Mullin. Markwayne Mullin ki fèt le 26 jiyè 1977, relativman jèn gason, se yon senatè repibliken ameriken ki soti nan eta Oklahoma. Prezidan Donald Trump te anonse chwa li nan dat 5 Mas 2026 ki sot pase a la a pou l ranplase sekretè DHS la ki se Kristi Noem ki te revoke. Enfòmasyon enpòtan pou nou konnen sou Markwayne Mullin, n ap pataje enfòmasyon sa a ansanm avèk ou paske gen anpil nan nou lè anons revokasyon Kristi Noem nan nou te wè ke nou t ap eksprime nou sou rezo sosyo yo, nou t ap bat bravo e nou te di se bon pou li e nou te kontan.

Enben, a ventan, li te gen tan alatèt biznis lan, e l vin rele biznis sa, biznis sa vin rele kounye a la, Mullen Plumbing, ki se pi gwo biznis plonbye nan rejyon an. Enben, li posede tou ranch, li posede fèm, li posede gwo restoran nan zòn nan, li gen yon diplòm Associate Degree nan teknisyen konstriksyon, li pa gen degre lisans, ki di, anfen, ki ekouv, nou ka di ki ekivo a sa yo rele Bachelor Degree a, e yo fè konnen ke se li menm sèl kòm senatè an fonksyon ki pa gen degre sa, omwen nivo degre bachelor degree a, men li gen yon associate degree. Enben, Markwayne Mullin, li fè yon karyè nan konba lib, li se yon konbatan arts martiaux, konbatan MMA, ki se konpetisyon nan art martial mixte. Li fè spò konba datak, konba kontak konplè, kote ke li kapab itilize diferan stil, li se yon konbatan arts martiaux. Li fè tout stil, tankou boks, kickboxing, lit, li fè lit tou, li fè jijutsu avèk judo. Li konbat avèk nan gwo konpetisyon entènasyonal san defèt. Nan nivo pwofesyonèl, sou 5 konba li fè, eben li genyen tou lè 5, zewo kawo, an 2006 an 2007. Li fè pati nan Oklahoma de Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Sa vle di ke se yon gwo konbatan e se yon gwo atlèt nou kapab di nan zafè arts martiaux, li konbine diferan arts martiaux. Ebyen an 2016 li antre nan Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Li toujou antrene e li menm tou li son antrenè, li antrene anpil jèn lutè nan arts martial kote ke li se pwofesyonèl nan kesyon sa. Mentnan ann pale de karyè politik li. Karyè politik Markwayne Mullane, li son senatè reprezantan ameriken pou eta Oklahoma, li deja fè 2 tèm, an 2013 e an 2023. Li te genyen malgre limit manda li, li toujou genyen, li toujou senatè, e li senatè depi eleksyon spesyal 2023 a. Li se sitwayen nasyon Chiwoki, desandan aborijèn endyen. Li se premye senatè natif natal ameriken ki fèt sou tè sa. Donk gran gran paran l se de zendyen ki te fèt sou tè sa. Depi 18 an yo di ke se premye senatè natif natal ki andedan Eben parleman ameriken an Li son gwo patizan Donald Trump sa se vre Li te fè kanpay nan pou Donald Trump an 2024 Li te menm defann eleksyon Donald Trump yo Li te prezan nan nan gwo manifestasyon gen moun ki rele l manifestasyon men gen moun ki di se t on atak yo te fè kont Capitol lan Li te la tou nan dat 6 janvye sa Li te pouse pou finansman miray Frontalyè lan, li te di fòk Donald Trump konstwi miray sa a pou separe Lèzetazini ak lòt peyi. Donk s on moun ki deja, ou ka wè, ki trè pwo ameriken e pa vle twò wè imigran ap antre nan peyi a. Antouka, n ap gade pou n wè toujou, n ap ba ou kourikoulòm ni, li fè pati de fòs zame amerikèn yo, li te nan lame amerikèn, li fè pati de gwoup defans e avèk gwoup ki yo menm reklame apwopriya apwopriyasyon tè yo piske pa bliye gran zansèt li yo fèt sou tè sa a, se yon desandan natif natal endyen ameriken, li fè pati de gwoup ki ap defann afè endyen yo, aborijèn endyen yo, epi Markwayne Mullin pral pote yon lòt enèji jan nou gade la a, jan nou sot prezante w kourikoulòm ni, se yon lòt enèji ke li pral pote la a nan depatman DHS la, Homeland Security, nan mitan gwo mouvman k ap fèt pou depòtasyon an mas yo. Donk li se yon moun Si nou te panse ke Christine Noem li menm te yon ti jan nou pat vle wèl eben li te yon ti jan trè di avèk imigran yo gen moun ki ta fè kwè ke Marc Marc-Wayne Moulain li pi malouk ke Christine Noem antouka li gen li gen pou pase devan sena donk nap tann konfimasyon li devan sena a men deja yo fè konnen ke demokrat yo eben gen anpil nan yo ki pral pozel kesyon gen anpil chans pou yo pozel kesyon e menm fè ti plenyen tou sou tandans ekstremis li. nan dosye imigrasyon pwiske nou sot prezante w kourikoulòm ni, nou gade son moun ki gon karaktè kanmenm trè nou pa vle di rasist hein se pa mo sa ke nap itilize men on moun ki pwo eben politik imigrasyon Donald Trump la se sak fè dayè Donald Trump chwazi l poul ranplase Christine Noem paske l panse ke l ka fè on pi bon travay ke Christine Noem donk pou anpil moun ki te kontan ke yo revoke Christine Noem ben Donald Trump ranplase l avèk on moun ki pi malouk pase Christine Noem.